Dabitid chak mèkredi nou toujou genyen yon envite an stidyo ansanm avèk nou. Nou gen chak mèkredi li gen dwa yon spòtif, li gen dwa yon dirijan foutbòl nou resevwa la. Kote ke jounen jodi an nou genyen posibilite pou ke nou resevwa ankò paske mesye an te pase nan kay la deja ki se Mondyèl Bochan ki se responsab kominikasyon AFA ki se Association Haitienne de Football Anpute, nou konnen ke seleksyon anpute maskulin nan li fè gwo koze pandan jou yo la a. Nou pral gen pou ke n fon ti pale avèk mesye Mondyèl Bochan ke n ap salye, ke n ap di bonswa. Bonswa Wendy Olivier Vital, bonswa tout ekip Kanal Ble a, bonswa tout moun k ap gade nou la e tande nou la sou radyo tele Kanal Ble e m ap pwofite pou m salye tout ekip Chak grenn grenadye ki de retou o peyi apre lè yo fin sot fè yon pase glorye o Meksik nan kad eliminatwa koup du mond Turki 2022. Se sa, e ou tou di li, bon anpil moun konnen l tou ke seleksyon an e chanpyon konkakaf eksetera, men avè m vin sou sa, E nou konnen ke seleksyon sa a, avan ke li te li te vwayaje, li te ale o Meksik, e li te gen anpil difikilte, e kesyon biyè de vwayaj, gen jwè menm ke m te aprann ki ki pa fè vwayaj lan, e sa k pase menm?
Bon, e yon lòt fwa ankò, m ap salye tout moun k ap gade n e tande n la Olivier. Donk, Tan byen ke mal, m ap remèsye Anbasad Amerikèn e malgre tou ki te ouvri pòt li lè l te tande seleksyon an gen pou l vwayaje dan lijans pou l te resevwa nou. Ben, se byen malere e li te resevwa nou men li resevwa nou yon pati nan ekip la pa t ka vwayaje petèt makònen je ne sais pas e li pa bay twòp detay sou e de lòt jwè ki pa t rive e jwenn posibilite pou vwayaje ak ekip la, e sitou staff ekip la tou pat vwayaje, se sèlman kotch prensipal e kotch adjwen ki te pati avèk ekip ki te vwayaje a. Donk masters ekip la pat pati, responsab kominikasyon ki se Beauchamp pat rive vwayaje ak ekip la, gen psikològ ekip la ki pat vwayaje tou. Elatriye. Donk, responsab lojistik tou. Sa vle di ke la, anbasad amerikèn te li menm mezire kantite moun li vle pou nan delegasyon an ale. Si nou kapab di l konsa. Donk, men kanmenm nou remèsye l paske sa n'a pa ete pou kòm le ka kòm sa ete pou le Kavalie de Léogane. Donk, kanmenm lanbasad te ouvri pòt li, anbasad amerikèn te ouvri pòt li, li resevwa nou e li pèmèt mesye yo vwayaje, li ale lan kad eliminatwa sa a. Donk, nou espere pou le

Elatriye, e kameramann ekip la ap kapab vwayaje ansanm ak ekip la, e lè sa a pou gen bèl imaj k ap voye sou pòs.
Byen sûr. Mentnan, nou te arive vwayaje avèk delegasyon ke n te genyen an, e nou fè sa nou fè a, nan 4 match ke n te gen pou n jwe nan faz eliminatwa sa a, e nou kanmenm bat 3, e pi nou fè match nul. Ban nou ti detay non, sa k pase, e paske m pa twò konnen mesye yo. Fòk mwen di nou sa, m pa twò konnen yo, paske mwen dekouvri Saviola Charles la ki fini meyè bitè, ke m ap pwofite salye, e sa k pase, nou nou genlè malgre n pa gon chanpyon nasyonal, men nou genlè pa pè pa pè Salvadò, Meksik, Etazini bat nou, men lòt moun yo nou nou pa pè, sa k pase, nou genlè nou genlè gen bagay anndan nou. On ti on ti rapèl Wendy, si w raple w m te vin la m te di sa. Wi, wi, dè dè fwa. Nou pa kapab di nou kalifye, men nou pral pran kalifikasyon paske nou kwè nan tèt nou. Se sèl se sèl ekip anpite ayisyèn nan ki kapab fè sa l fè la a. Asavwa ki sa? Salvadò gen chanpyona lakay li. Kostarika gen chanpyona lakay li. Meksik gen chanpyona lakay li. Sa vle di ke Ekip ayisyèn nan pa gen chanpyona e foutbòl anpite lakay li. Donk se sèl ekip sa kapab lan 2 mwa, 3 mwa pran yon ekip e grenn a goch, grenn a dwat nan chak departeman pou pran yo pou goumen avèk yo epi rive pou fè glorye pase sa anndan kad eliminatwa sa. Donk nou rive Meksik, rive Meksik pou rive kalifye se pat yon bagay ki nan al fè Meksik, se yon bagay ki te fèt depi Ayiti.

San staff, malgre yo menm, malgre san apui leta, malgre san apui sektè prive kou sektè piblik, malgre san apui pèsòn, enben mesye yo te arme yo avèk sekou, avèk apui dirijan AFA yo, ay, sa ki Ayiti kou aletranje, enben nèg yo te rive o Meksik. Lè rive o Meksik, nèg yo di ke bon, se kòmsi m ta di w ke yon nèg ki di, monchè, m al lekòl, maten an m leve m al lekòl san manje, m al lekòl m pa gen bon inifòm, epi m chita pami yon bann timoun k ap yon bèl inifòm, bèl inifòm sou yo, kès ke je dois faire? Enben, m dwe batay pou m prenmèt, pou m pèmèt met nan tèt mwen, pou m pa pase de pen, pou m pa pran de pen nan lafwa. Sa vle di ke non sèlman m vin avèk san inifòm, m pa gen bèl inifòm, epi m vin chita la, m pa pran anyen. Se kòmsi ou pran de pen nan lafwa. Mesye yo te konnen, yo te pati de lè kondisyon difisil, e fòk yo ale o Meksik,

Pou n pote yon ti rektifikasyon, nou jwe 4 match pou eliminatwa sa a, nou bat 2, nou fè yon nul e nou fè yon defèt. Yon defèt wi jisteman.
Donk nou te bat Meksik 3 gòl a 0, nou fè yon nul fas a Kostarika 0 but partout. Alò nou te pèdi dezyèm match la Fas a Etazini. fas a Etazini ki bat nou 2 gòl a 1 e nou fè nul a Kostarika e twazyèm, katriyèm match la nou prale wonfle Salvador ki tap mennen yon gòl a 0 sou nou e nou rive simonte e nou bat li 5 gòl a 1. E kite m di w tou, Ayiti fini avèk 7 pwen, gen 3 ekip nan 5 ekip sa ki tap patisipe nan kad eliminatwa sa ki fini avèk 7 pwen. Se Ayiti ki premye avèk 7 pwen, dezyèm se Meksik 7 pwen,

Tounwa sa ki tap fèt jan kew dil lan nan peyi Meksik e ou tap dil off mic talè an e ti mesye yo deranje pa kalite fredi ki gen lòtbò a. Wi egzakteman e fredi a te vrèman atròs ou konn nèg yo pa abitye bon nèg yo lèv yo te yon ti jan kòmanse pa pete eksetera eksetera men Sa pa t dekouraje yo, malgre tou, yo antrene lan fri di a, malgre tou, yo pote a Ayiti biyè kalifikatif la. M espere tout moun k ap tande n la a, sa ki te pase pandan nèg yo prale a, m espere pandan retou a, le mieux va kapab fèt, ni bò kote Leta a, ni bò kote sektè prive de zafè la, ki gen posiblite, ki gen mwayen, kapab sipòte mesye yo lan jan yo kapab, paske se de moun k ap viv ak dè andikap.
Men pandan w mansone sa, an tou di sa, m wè dyaspora a te. te akeyi n anpil avan nou rive an Ayiti la a. N ap pale de Fort Lauderdale. Wi, dyaspora a, m ap raple ke se yon Fort Lauderdale kote nou te loje, kote nèg yo te desann avan yo te rive Meksik, lè yo t ap pati a. Se yon Ayisyen ki te aksepte resevwa yo. Ou konprann? Donk, m ap salye mesye, m ap pwofite pou m salye li, mesye Efrayim Lisyen. Misye se yon enchwa. hein ke se la tou. Madam ou bat ou.
Wi madam ou bat ou e non salye tout ekip la map pale prezantman m pwofite m salye mesye Efrayim ki fè anpil efò se lakay li m te desann ench lè mesye t al nan konsantrasyon avan yo te pati e se li menm ankò ki resevwa nou ench menm lòske tout lòt dyaspora yo vini yo pote sipò yo bay yo pote sipò yo sipò m ta kab di moral avèk ekip la donk m espere ke avèk sèt avèk kalifikasyon sa nèg yo bay Ayiti a dan de kondisyon.
M kapab di prekè. Prekè, tout moun konnen yo. M panse ke yo wè mesye yo kapab fè plis. Bon wi. Si yo jwenn plis ankadreman.
Wi. Alò, si yo jwenn ankadreman. Jisteman. M pap di plis piske yo pa t jwenn ankadreman ditou. Wi, wi. Donk, si yo jwenn ankadreman, yo kapab fè plis. E nou vin nan pou n nou di a Leta a. Leta a o pli wo nivo. Otorite de Leta yo, piske nou se Leta. Otorite de Leta yo, Ministè dè Spò souple, Laprimati e otre, An nou gade biwo sekretè deta malgre li tap plenyen mizè li plenyen mizè l ban nou piske li di bon mwayen l pa pèmèt li men kanmenm li te vin resevwa nou jodi a se li menm ki pèmèt nou jwenn bis vin transpòte ti mesye yo. Wi alò fò nou di telespektatè yo menm si yo wè ti figi w e bagay se ke depi maten ou nan ou nan salon diplomatik lan. Depi maten m nan salon diplomatik depi nou anba depi a 8 è depi a 8 è nou nan salon diplomatik nou ap tann mesye yo nan salon diplomatik. Answit pran pran bis pou al depoze nèg yo sa ki abite site solèy sa ki abite enpe m ta di kòdemisyon sa ki abite enpe pou ale matisan etc n ap fè depoze jwè yo anpe patou pou yo pèmèt yo antre lakay yo. Alò pandan pandan sa w t pale la ke ou n ap mande èd leta e prive etc ki ki pèspektiv nou genyen nou menm sa vle di ke pou prepare paske la nou nou pa nan plen konpetisyon sa vle di ke nou kite faz eklinatrwa lan Nou pral rantre danble nan choz nou te kapab di seryez lan. Kisa n gen pèspektiv la? Eske nou prevwa de match, nou prevwa yon preparasyon entans, oubyen nou prevwa òganize yon tounwa pou ke ti mesye yo kapab anjanm? Egzakteman, nou prevwa òganize de match amikal, nou prevwa paske nou abitye jwe avèk Lapolis lan Pak Sent Terèz, nou abitye solisite ankò de match avèk dotr ekip. Nou pral konsantre nou, nou pral konsète Kòm nou te di l depi avan mesye yo pati, nou pral konsète pandan yo vini la a avèk staff AFA a pral konsète pou nou wè kòman nou pral pèmèt mesye yo jwe 2 match amikal pou pèmèt yo prepare yo, miyo prepare yo pou pèmèt yo ale byento, disi fen sektanm, monte. Wi, wi, avan oktòb. Avan oktòb, piske konpetisyon ap kòmanse premye oktòb, donk de la nou ta sipoze pati yn semèn avan. e avan konpetisyon an pou nou kapab fè skal Etazini monte Turki pou n ale jwi e objektif la ankò li pa lòt bagay. Se chanpyon.
Chanpyon sèt ane.
Objektif la pa lòt bagay. Sa vle di. Alò fò nou raple ke nou patisipe 3 fwa deja. Nou patisipe 3 fwa deja, sa pral fè katriyèm fwa. Katriyèm fwa. Nou avon ete an 2010. 2014, 2018. 2022 a pral fè nou katriyèm patisipasyon nou lan mondyal dè zanpite. Men petèt ke an 2010 se te pou la premyè fwa nou potko genyen yon.
Ase de matirite. Ase de matirite.
2014 ankò nou tap chache, nou tap prepare. Men 2018, yo kòmanse wè kiyès ki sak ekip anpite Ayisyen. Avèk yon gwo konpetisyon dizon de Redondo. Redondo. Donk yo pral kòmanse wè kiyès ki sak ekip anpite Ayisyen nan e apati de la an 2017 lè n te chanpyon tou yo te kòmanse pa wè e jodi a nan kad eliminatwa sa piske jan m te di l la waf vin gen plis plis ekip Fòk nou fòk nou patisipe nan eliminatwa pou yo wè. Yo kòmanse wè nou e yo kòmanse pè nou. Se vre, an Ewòp la gen de gros ekiri tèlke Lapolòy, Langletè, Tirki ki gen de gwo chanpyona lakay yo k ap jwe lontan. Donk, men, n ap prepare nou pou n al afwonte yo. E sèt fwa si, Lapolòy te bat nou an 2018 pa 2 gòl a 1 nan kar de final, nou di Lapolòy ranje kò l, n ap vin pou li e nou pa pè li. Langola ki a ete lekip chanpyòn an 2018, nou te bat li nan faz de poul. E par la suite li pral chanpyon. Donk nou di l n ap vini, n ap vini. E yo kòmanse wè nou, n ap vini, n ap prepare, n ap vini. Yo kòmanse, nou kòmanse fè yo pè. Yes, yes, m dakò.
Alò, e nou pa gen jwè e ki ki ap viv aletranje? Tout mesye yo isit? Non, nou gen jwè, nou gen ekspatriye. Lan lis sa a nou te gen an, nou te gen 2 ekspatriye. Men malerezman, 2 ekspatriye sa yo pa t rive yo jwenn nou o Meksik. Yo pa t rive yo jwenn nou o Meksik. Men espere ke e Pou la Turquie, y ap rejwenn nou pou la Turquie. Men n ap prepare ekip nou gen la a. Menm si n gen de moun k ap, n ap rejwenn. Men n ap prepare ekip ke n gen la a. Ekip sa a ki chanpyon konkakaf la e amerik di sid, di nò la. N ap prepare l pou nou ale chanpyon. Menm si n ap gen ranfò, san ranfò ou avèk ranfò. E n ap prepare n pou n al chanpyon. Se pote koup sa a bay Ayiti pou n di jan m te di l. Lò de dènye pasaj mwen ba w isi a, se nou vle se premye ekip foutbòl. Ki pran koup dimond. Ki pran koup dimond.
Ki pote koup dimond an Ayiti. E nou wè nou kòmanse bay siy lan, paske koup sa a nou vin avè l la, se yon siy. Ki di n ap vin ak koup la pou nou bay Ayiti. Nou, pou yo pale de nou menm jan y ap pale de moun 74, menm lè 74 pa t pote koup la. Men yo te fè dezèksplwa. Pou pale de premye gòlman nou sa nou te fè devan Itali a, kòman gadyen Itali an te rele ankò? Dino Zoff ki potko janm pran gòl men Mano Sanon te fèl pran gòl. Donk nou pral di ke Ayiti poko janm chanpyon nan koup du mond, e pa vre? Li poko rive lwen, men an 2022 se sera tout afè kontrè paske lekip anpute ayisyèn, la seleksyon anpute ayisyèn enben pral fè le kontrè e pou nou fè tout ayisyen fyè.
Enben, e, m dakò wi, m dakò wi. Paske pandan m ap pale avèk ou la, mwen menm, bon, e, se pou seleksyon ke m ye, paske se Ayisyen ke m ye, e, fòk mwen sipòte ti mesye yo. Alò, e, avan dènye kesyon petèt ke m pral poze ou, e, Saviola Charles, e, ke byen antandi nan ti konvèzasyon ke nou te genyen, e, m te mande ke m ta byen renmen resevwa misye, paske se meyè bitè nou, e, ou di m ke misye se yon nèg ki timid, se premye seleksyon nasyonal li. Eske nan staff afa a sou menm kesyon timidite an eske yo pa jere sa kelke pa kote jwè w yo paske m pral ba ou talè lè komsi paske se pi gwo pwoblèm ke m gen avèk atlèt nou isit an Ayiti yo pè pale devan laprès oubyen sa kap pale an hey se kanmenm konplike li gen di mal pou l eksprime li eske kote afa a nou pa jere aspè sa? Saviola te sendomeng avè nou se sendomeng nou pral dekouvri nou pral dekouvri kisal kapab fè kisal kapab bay e de sendomeng tou nou pral dekouvri e kritè sa yo lakay li e an doto tèm nou kòmanse pa fè de travay avèl e se sak fè jodia li fon ti pale devan laprès nou kòmanse travay avèk li e nou pèspere ke De jou an jou, n ap finalman pa mete l apwen, paske kapitèn nan, Manley Ozias, pa t konsa. Donk jodi a ou wè l, ou wè misye gen yon ora ki ekstrèmman.
M salye Coach Fouchnel Lou k ap tande nou la, k ap gade nou la, Seno, Prezidan Francillon Chéry, tout ekip la, menm administratè nou ki. nan peyi etranje, Mesye Giscard Séné, Fred Sorel, ki se yon etranje ki ede nou, ki ban n bakòp anpil, se petèt ke san sekou tout staf sa a, nou pa t ap, ekip la pa t ap ka rive, nou ta ap pèdi. Nou ta pèdi paske nou pa t ka vwayaje. Ou konprann? Donk, jan m sot di l la, nou kòmanse pa jere strès lakay Saviola e se sa k fè jodi a, E si ou te gen chans pou te avèk nou nan Salon Diplomatik, ou t ap wè li kanpe, li pale, menm lòske tout bagay poko fin anfen aboupwen, men li kòmanse pa, ofiyamezi, n ap finalman retire, chanje tout karektè sa yo lakay li. Enben, e
m pa pral kibo twòp non, m pa pral kibo twòp paske ou te di m byen antandi, vwala. Bon, mèsi anpil Ronaldexil, men, men, men mesye an, e Saviola Charles, ki, jan ke n di l lan, ta pwal eli meyè bitè e faz sa a, e ki pèmèt ke jisteman nou genyen biyè nou pou koup du mond lan ki ap fèt e nan peyi Turki nan mwad oktòb kap vin nan. Dènye mo Mesye Modiel Beauchamp. Dènye mo map di a tout ayisyen lekip la seleksyon ayisyèn Dampute. Dampute est de retour dans le pays aprè l te fin pati nan de kondisyon vrèman Difisil. difisil on ne peut plus yo retounen lakay la yo retounen lakay la Kòman w konprann yon jwè ki sot reprezante peyi l nan de kondisyon difisil ke l te pati, li retounen, li pa rantre lakay li, li pa kapab, li pa rantre an lajan nan pòch li? Gen la mesye yo ki gen pitit, ki gen manman, gen frè, gen sè, ki gen responsablite, ki gen madanm. Pa bliye sa w pral di an, toujou kenbe fil ido w lan wi. Yè, kapitèn nan, li di yon bagay ke m twouve ki enteresan. E e e jisteman li trè enpòtan pou ke leta e kapab pran mesye sa yo an chaj, paske mesye yo se dè andikap, andikape ke yo ye. Yo yo pa pral fè karyè yo nèt non nan jwe foutbòl. Non. Sa vle di ke fòk mesye yo ankadre yo la a pou yo fè yon bagay pou yo. Paske y ap rive nan yon laj la a, sa vle di ke Parapò avèk 2 moun ki ap jwe foutbòl ki gen 2 pye an, yo menm yo gen yon sèl pye. Sa vle di ke le plis ke posib ke yo kapab pran mesye sa an chaj pou ankadre yo ekonomikman palan sitou, m panse ke l ap trè enpòtan. Li ekstrèmman enpòtan pou n di, pou n lanse mesaj la la a bay tout moun anndan peyi a, tout Ayisyen nèt an jeneral, kelte Leta a, sektè prive a ki gen biznis, ki gen afè. M panse ke nan nèg yo la a, kapital nan e 26 an l genyen, e byento Ane ap pase lap gen 30 ans li pap kap li pap kap football an Haiti pa pèmèt pa pa pèmèt nèg yo viv de li menm e sitou se de moun kap viv ak yon andikap fizik donk m panse ke jodi a leta ka kòmanse wè kisal kap fè pou nèg yo sektè prive a gade kòman n ka rale 2 ou 3 gen posiblite pou n pèmèt mesye yo e e. Jwenn yon anplwa poukwa pa. Wi, wi. Pou ede yo nan lavi.
Byen si. Donk, nèg yo se de jèn gason ki lekòl. Gen ladan yo kite lekòl yo, ki pati Meksik, ki vin avèk koup sa yo ann Ayiti, ki vin avèk kalifikasyon sa yo ann Ayiti, ki kite fanmi yo, ki kite pitit yo, elatriye, e ki vin la jodi a k ap reganye demè yo san anyen nan pòch yo, ò yo sot reprezante peyi yo. Ou konprann? Lè nèg yo rive lòt bò, y ap gade kòman peyi lòt bò yo, leta lakay yo, moun lakay yo voye yo, ankadre yo pou yo vini nan eliminatwa la. Donk yo te santi yo pa moun. Donk, tout moun k ap tande nou la, ann aprann konn valè, ann aprann bay valè valè.
Ann aprann gade kòman n kapab sipòte moun ki ap reprezante nou de manyè digneman. Donk, nèg yo pa ap fè lòt bagay ki pou. Mete yo òd la sosyete, òd la lwa. Nèg yo ap reprezante nou diyman, ann gade. Mesye dam k ap gen kamyonèt yo, ann sispann, ann sispann mete foto Messi, foto Christiano e otre. Ann mete Savio Lachal.
Ann mete Savio Lachal.
Ann mete Spinoza. Ann mete kapitèn nan Ozias Manlé. Hein. Mesye dam k ap mete gwo bilbòd yo, e gwo antrepriz yo. Wi, wi. M panse ke psikolojikman palan, si yo fè sa pou mesye yo, li ap. Yo, y ap santi yo ap viv.
Omwen, lòt andikape k dèyè yo, Gon bagay ki enpòtan, ekstrèmman enpòtan ke Kapèt Andre di, si ane 2022 sa a, li pase menm jan ak lòt ane yo, nèg yo, y ap tou kite foutbòl. Yo pa nan bagay foutbòl ankò paske yo mèt wè pa gen avni ladan l. Pa gen avni pou yo menm lan kesyon foutbòl ankò. Si ane 2022 sa a, lè yo sot sot an Turquie, se konsa yo trete yo kòm dè kòm dè paran pov. Donk nou espere ke tout moun kap tande n la, ke se swa l te leta, ministè dè spò leve pye yo, leve pye yo silvouplè, CAS ki la pou sipòte moun kap viv ak yon andikap, sekretè deta moun andikape yo, lona etc. M pa konnen, tout kalite moun, leta an jeneral, sektè prive yo, moun ki gen biznis etc. Pran youn nan ti mesye yo se sove plizyè lòt ankò.
Donk ankadre mesye yo, sipòte yo, nou kapab Gen moun ki kapab bay, gen lè lekòl la bay ofri yon bous detid. O wi.
Ankouraje yo. Ankouraje yo.
Donk m espere sa ap fèt e m espere ke yo pral antre an kominikasyon avèk ekip AFA a pou yo di ke m vle Sè, m vle padon Saviola, m vle Manley, m vle Spinoza, m vle John Antoine, m vle Balthazar, m vle youn nan jwè yo. Sa a di m ap pran 2, sa a di m ap pran youn, sa a di m ap pran 3. Lè sa a n ap santi ke mesye yo ap santi yo kapab.
Wi, yap vin bay mte kap di plis de yo menm. E m garanti w, si sa kòmanse pa fèt jodi a menm, koup di monn anpute 2022 a li deja an Ayiti deja menm lòske n poko al goumen pou li. Yes. Enben kite yon nimewo non pou fini. Se te yon plezi pou m te avèk Wendy Olivier Vital yon lòt fwa ankò, m salye tout ekip la e Mesye Exil, tout ekip la. Mwen salye tout moun ki tap gade m la e tande m la. Mwen salye tout dirijan AFA, Ayiti kou aletranje, tout grenadye yo. Kouraj! Kouraj! Piske yo toujou di moun k ap lite pa janm dòmi san soupe oubyen pa janm ret konsa. Yo di pèp k ap lite se toujou pèp sa k ap toujou pot viktwa. Piske se nou k ap goumen, m panse ke finalman Bondye ap voye moun sou chimen nou. An nou pran kouraj, nou jwenn moun ki sou chimen nou e nou pral prepare nou pou n al chanpyon Turquie 2022.
Vwala, mèsi anpil Mesye Mondyèl Bochan. N ap make poz la wi, n al egzil, n ap tounen.